BD, silans la pap bon nan yon relasyon fòk youn ka kanpe poun pale ok si son bagay ki pa bon nan relasyon an dim m manke baw lanmou eskem manke baw lanmou jan kem fè sèks ansanm avèw li pa bon men avwe map fèl ansanm avèw se 3 ke nou fè m fè kèw kontan tout pòz ou te renmen yo m baw yo kisak pase menm kounya m pa konprann ou se met bout pantalon sou pran lari al mache wap bay cho.

Dok, pou mwen te konsa, mwen ka echanje ansanm avè m. Se soti, pa gen kontwòl Gaël. Lè Gaël di m ansanm avè w, m pa janm ka jwenn li. Lè m vini lakay ou m mande w pou l ou di m non, ou pa wè Gaël. Epi rele Gaël sou telefòn li, m pa ka jwenn li. Yo, m santi. Bon kou frè m. E pa kou m pran, m pa di e kou, pa kou e di sa. M pa, oh m pa di anyen. M konn Gaëlle renmen m, m konnen li renmen m. Ah, enben si w konnen li renmen w, poukisa w vin kote m la mwen menm? Sa m ka fè pou ou? M pa ka fè anyen pou ou. Sèlman tou dènyèman la m te di w, mete pantalon w nan tay ou. Gen kontwòl Gaëlle. Ou pa wè Gaëlle chanje? Ou pa wè ki jan Gaëlle ap abiye? Tou dènyèman la, m pral achte yon medikaman nan famasi pi ba a. M wè Gaëlle avèk yon ti bout bagay. M telman sezi menm rele m pa rive. Paske m pa vle moun pral pran m pou move bagay. Men Fara se zanmi w ye, di m plis non. Èske w panse ke se yon lòt moun li gen sou li? Oh!
Hey! Ou panse m t ap janm di w men kisa Gaëlle ap fè? Gaëlle se zanmi m li ye wi wi wi. Men sèlman m di w gen kontwòl Gaëlle.
Bon ki pwoblèm ou gen ansanm avèk demwazèl la? Bebe wè m pral pati la m vrèman doute paske kòmsi demwazèl la gon jan li m pa fè l konfyans ansanm avè w jan de moun sa yo pa ka zanmi w. Ho men moun mwen konn tèt mwen moun nan konn tèt li ou pa ka di sa li pa ka enfliyanse sou mwen. M pa renmen stil li m pa renmen l m pa renmen l fason l. Antoulekaa li pa li pa gen anyen on bon moun li ye li gen dwa di ou byen fè yon bagay ou pa renmen men e pa pou sa pou te pa jije l.

Em pa bebe pou w ta di pou l ta fòse m fè yon bagay. Si m fè li volonte. M pa ka konprann. Lè l di m l ap vin kote w, lè m vin m pa jwenn li. E nan lari tou dènyeman m kwaze ansanm avè l pou wè sa k sou Gaëlle. Pou wè sa k sou Gaëlle. Gaëlle pa m nan.

Li rapwoche w li di w, men ou mwen menm ou konnen ke m renmen l.
Gen lè w pa tande sa m di w. M pa wè Gaël.
Si m wè Gaël konnen nan lari. Gaël ki pa pase ban m wè ki pa pase yon jou l pou l pa rele m. Gaël ki pa fè yon semèn pou l pa vin lakay mwen. Oh oh! Pa gen bagay sa pyès pitit.

Sak fèm di w kontwole Gaël, Gaël chanje Gaël se ti bout bagay lap mete m di w sa deja nan semèn nan la Gaël antèn li wi l pral fè so Gaël pa gon pa konnen.
Donk map di w mèsi paske w te chita ap tande m ou te chita ap pale ansanm avè m donk m te vle konn plis men genlè ke ou menm ou pa konnen ou menm jan ansanm avè m. M pa konnen anyen.

Pa konn sa di a. Men antoulèka, m pa renmen fason li bak la w ap jwenn yon fason. Bon!
W ap jwenn sa.
Kat jou w ap defann zanmi w? E pa kesyon de defann, se jis ke m just di reyalite a jan l ye a. San w gen dwa pa al ansanm ak m nan men se pa pou sa pou w oblije l.

Chak di m nan m pa konnen l. M pa konnen l. M pa wè poukisa w ap w ap ouvri bouch ou byen fò nan kay nan kay lan non. Mwen di w bagay, depi w pa santi w rèz menm, w pa santi w ni avèk ba jan de diskisyon sa w ap fè avè m yo la a, hein? Chak jou m ap di w sèl bagay, m di w pa repete m nan tande bagay, m pa di w ni. Ou pa pale twò fò nan zòrèy mwen, oh oh!

M pa konn kisa w ap fè tout bri sa yo la non. Se pa m konnen m fout anvi kite kay la wi menn. Kite l. Se pou m ou mèt kite l. Depi kounye a, pran rad ou yo kite. On lè m ap fout kite l?
On lè m ap kite l? Kite l non!
Pran. Toujou ret, ou wè, ou wè jan w ye a la, toujou ret konsa ap wè si m p ap kite kay la la. M annik pou rad mwen m kite l la pou ou menn. Tan mwen kite l, kite l.
Ou fout nève m. Tan mwen se, e, vi m p ap gen sans san ou. Kite l pa. M konn sa. M pa konn sa.

Poukisa? Paske m konn si Fara konnen m vin lakay ou, hum, fanm sa ap eksploze. Fara pa yon move timoun tou non, tèt li jis cho. Ahh, avrèdi m pi apresye w ke Fara. Vrèman?

Ou fè m timid lè w di sa. Yon konsèy pou nou. Anfèt m bezwen lanmou. Yon konsèy pale avè m cheri. Ou konnen m gen mennaj mwen an nou ansanm lontan a palan de wiwi e m vin gen yon nouvo mennaj bon m pa konn sa pou m fè si pou m kite wiwi pou m ret ansanm avè l oubyen si pou m M trouble m trouble Ok sak pase eske ou pa renmen Rubi ankò eske se renmen ou pa renmen l ou di mwens sa w fenk jwenn nan ou renmen l plis ou konnen yo toujou di tou nouvo tou dous men pa renmen m pa renmen Rubi ankò paske nou pase yon bon etap ansanm epi lajan konte tou men si m al fokis sou Rubi ki pa ka itil m anyen lan moman sa yo la.

Paske dèfwa moun nan konn rantre nan viw, li diw li pa gen madanm, li pa gen pitit, li pa gen mennaj, sa montre li ta rale syèl la met atè ba ou pandan setan li gen viw. M pa vle w twouble, fòk ou konn sa, fòk ou met tèt ou an plas, ou konn sa wap fè. Jodi ou gen dwa kite Riri paske l pa gon goud epi demen Riri vin gen kòb. L ap rekonèt ou tankou yon fanm mizè, li pap janm asepte pyès fanm vin ranse avè w. E konsa tou w ka vin gen lajan yon fanm pral nan men w. Bagay yo se konsa wi, fòk ou met tèt ou byen sou epòl ou pou w konn sa w ap fè.
Menm pwoblèm te gen kounya m gentan rive lwen ansanm avèk Jay. Rive lwen ou pa, jiskaprezan m pa di w pou kite Jay. Si Jay sou serye, li rantre nan lavi w, l ap peye fakilte pou ou, li chanje vi w, li rann ou erez, m panse ke. Ou ka rete ansanm avèl, men pa bliye ou li pral soufri anpil. Lanmou san lajan sa pa egziste ditou. Paske dèfwa fi an gen de seri de bagay li bezwen, gen de ti sipriz pou ta bay mennaj ou, ou vin pa ka ba li akoz pa gen lajan. Pase tout tan ou pa ka cheri je tèm, cheri je tèm, cheri je tèm, m konprann sa w di m nan. E nòmal si w fini lekòl fò w al nan fakilte. Ou pa ka fè tout vi w goumen si w tonbe ansent pou li la. Antouka konsèy m ka ba ou, gade byen, swiv kè w. M pa ka di w plis.
Mèsi. Anfèt, konsèy ou yo bon. Premyèman, m konn te bay paran konsèy devan m, epi la ou pran vin ban m youn, ou bon pou konsèy ou. Bon.
Mèsi kanmenm. Bon, e sa m ka di w cheri? M pa ka di w kouri al pote tèt ou ba dyaspora kite Wiwi, e m pa ka di kòmsi pou w kouri tou kite dyaspora mouri. Se swit kè ou.

Paske wap ka fè tout viw kè kontan sèlman, lavi an tap san sans, gen yon lè pou kriye, gen yon lè pou kontan, gen yon lè pou rejwi tou, donk fè chwaw, tout sa wè kap bon pou ou a, kote ou santiw plis alèz lan, atann avèk tout sa kap vini, atann ak tout echèk yo, fonse. Ou wè se Jay ki bon pou ou, atann avèk nenpòt bagay. Ou wè depi ou atann avèk kèlkeswa sa l ye a, ou konnen ok, ban m pwèt sa pa bon. M ap ansanm avèk Jay, mwen atann nan tout bagay nèt, ban m fonse. Konsa tou, ka gen ti soufrans nan relasyon an, ti jalouzi, ti bagay konsa tou ou ka wè li marye avè w. Epi si se ou menm ki pou retire Ayiti, retire w Ayiti. Si ou di banm rete avèk Wiwi, atann a soufrans paske ou te gentan konnen l pa gen lajan deja, atann ou ka gon pitit, se moun kap lonje men ba ou, atann a nenpòt kèl bagay li ye a. Donk konsa wap viv pi byen. Pa panse ke chwazi Jay, donk ou pral gen yon vi liks, ou pap janm gen pwoblèm, ou pap janm soufri, ou pap janm kriye, non. Paske Jay gen lajan ou li pa gen lajan dayè m pa konn Jay sil pi bo ti gason an se byen kanpe ke wi m pa konn ki kalite l gen ou wi men Witney pa pa gen lajan gen plis kalite ke li. Donk e sa m tap di w wi.
Mèsi m konnen kounya m gon zanmi. Donk ou mèt konte sou mwen m pap janm ba w vye konsèy. An palan de sa avan yè m al prezante Farah Jay.